Ou wè, mwen pral ba w nèf prensip, e depi w aplike yo, mennaj ou a pa gen dwa kite w. Prensip nimewo 1, Ou dwe toujou pwòp e santi bon. Wi! Ou dwe toujou pran swen kò w, paske kò w pa pou ou menm lè se ou k mèt li. Mesyem yo, se avek nou map pale. Ou wè avan nou fouye berejèn nan, nou sipoze make sure ke patenè nou an byen mouye pou nou ka gen yon bon satisfaksyon. Prensip nimewo 3, nou pa sipoze sispann bo nan lè nap fè bagay. Okontrè, se lè sa a pou palache bouch moun nan yon may, pou kenbe bouch li la, pou ap souse l, pou ap tete po bouch li. Èske w konn kijan sa bon nan lè ke nou an plèn aksyon epi nou kontinye ap niche bouch youn lòt? O mon Dye, sa twò dous. E si w poko viv eksperyans sa, m konseye w al fè l aswè an menm. Epi wa vin banm repons nan yon kòmantè anba videyo sa. Son bèl eksperyans. Prensip nimewo 4, Ou pa sipoze aplike yon sèl metòd pou fè bagay avèk patenè ou an. Paske nou chak gen yon eksperyans diferan. Nou chak fèt avèk yon moun ki diferan. Donk, ou pa sipoze vini avèk metòd sa pou di se fason sa ou konnen lè w fè tèl bagay li pi bon, donk w ap kenbe sèl fason sa pou kontinye fè l an pansan ke ou menm ou ap satisfè moun nan ki nan vi w lan. Li pa sipoze konsa. Ou dwe toujou alarechèch. Ou dwe toujou ap envante yon seri de bagay antre nou, ap kreye bagay, ou konprann? Nou sipoze fè sa, m panse ke l ap ede nou nan relasyon nou. Pozisyon an trè enpòtan nan fè bagay. Ou dwe toujou ap chèche konnen ki pozisyon ki fè patenè ou an pi dous pou nou ka satisfè nou toulède. Wè lè wap fè bagay, gen de langaj ou pa sipoze itilize. Paske, yon sèl grenn mo ou kapab di moun nan, li retire tout vayb ki te lakay li, li retire tout feeling ki te lakay li. Lè konsa, ou dekonekte moun nan. Prensip nimewo 6, Nou pa sipoze sispann kominike antre nou pandan nap fè bagay. Ou dwe toujou ap chèche konnen ki pozisyon ke patenè ou an renmen, ki pozisyon ki ka fèl vini pi byen. Se pou rezon sa a, nou dwe toujou ap kominike antre nou pou ap poze youn lòt kesyon, Cheri kijan w renmen l? Cheri kijan w vle l? Èske l bon la? Èske w renmen l la? Se sa k fè, kominikasyon vrèman enpòtan nan lè n ap fè bagay. Ou ka sou kabann nan la ou santi kabann nan twòp pou ou oubyen l twò piti pou ou, di papi, voye m sou chifonye an. J voye m nan mi kay la oubyen kole m nan mi kay la a Baby pran gòje m tanpri. Donk, tout sa yo se pa kominikasyon pou nou fè l antre nou. M pa t ko toujou gen yon koneksyon ki pozitif ansanm avèk cheri a, ansanm avèk patenè w lan. Mete tout ou menm, tout nanm ou, tout lespri w nan sa w ap fè a. Pandan w ap fè bagay lan se pa le moman pou w ap panse avèk bil kay, Avèk timoun yo k paka manje, avèk kisa ou pral fè demen, se pa le moman an pou wap panse ansanm avèk sa l te fè w, pou wap panse ke l te twonpe w, se pa le moman ditou! Se pa moman pafè an sa! Men la a, lè w sou kabann nan la a, se avèk sa wap fè an sèlman pou w panse. Se mete tout ou menm nèt nan sa wap fè an, paske sou kabann nan, se dous pou dous pou l ye. Dèfwa, nou pran sa yo rele fè bagay lan mal. Men poutan, fè bagay se tout yon pakej. Se pa sèlman konsantre w sou rantre berenjèn, retire berenjèn, voye berenjèn, se pa sèlman sa ki rele fè bagay. Se pa sèlman sa ki se fè bagay. Donk pafwa fè bagay lan, se konn kijan pou mete moun lan sou sa, se konn kijan pou fè moun lan vini pi byen, se konn kijan pou karese moun lan, pou touche moun lan. Se sa ki fè bagay lan pafwa. Fòk nou sispann rete konsantre sou rantre berejèn epi sòti berejèn sa sèlman pa sifi pou fè bagay. Pou ka konnen ke patenèw lan te byen satisfè nan lè nou fin fè bagay, veye ti reyaksyon sa yo tankou li gen dwa pa ka gade w nan zye fiks, lap woule kò l sou ou, lap fwote kò l sou ou, lap pase ti men nan tèt ou, Lap gadew lap manyen ti babin ou an. Sa se lè moun nan byen satisfè wap jwenn ti reyaksyon sa yo an retou. Men, si ou ta wè moun nan fini, se sou telefòn li leve lale nan Instagram, lale nan Whatsapp, lale sou TikTok. Travay lan pa fèt non. Depi se sa ou wè frèm nan, se a refè la plas. Merci, se la mwen mete fen nan video an, ou te gen avèk ou Nayou, nap wè pou yon lòt video.